Bonjou bonswa tout moun, non pam se Kerine Jefresois animatris Ann al manje. Ann al manje se yon emisyon ki prezante n de resepi ayisyen, ayisyèn e lòt nasyon yo tou. Ann al manje envite de chèf or de kok sou plato an ki pou montre nou kijan yo prepare resepi sa yo nan fason pa yo ke ou menm ki ap gade nan moman an ka fè l lakay ou tou. Ann al manje tou ale nan restoran ayisyen, ayisyèn nou yo pou nou ka montre w kijan yo menm yo prepare resepi sa yo ke w ap antre soti ou pral achte nan men yo a. Si w ta renmen rete konekte avèk Ann al manje, pa bliye oubyen pa ezite klike sou ti klòch notifikasyon an oubyen subscribe button nan. Konsa tou ou ka swiv nou sou Facebook, Instagram ki se at Ann al manje. Non pa m se Kerine Jean François w ap gade Ann al manje. Ciao! Bonjou bonswa tout moun, byenveni ankò nan Ann al manje sezon 2 epizòd 2, non pam se Kerrine Jean François e wap gade Ann al manje. Jodi an nou pote pou ou The Coquiole Family sou plato Ann al manje em paka tann pou m entwodui nou avèk the CEO of the Coquiole Family but avan tou map mande nou pa bliye abòne avèk chèn nap gade an kounya klike ti klòch notifikasyon an like videyo an Kòmante anba al nenpòt opinyon nou gen aprè ke nou fin gade videyo oubyen resèt ke Kokiyòl Family pote pou nou jodi a. Janm te di nou an deja guys, mwen genyen The Kokiyòl Family avèk nou ki la pou montre nou kijan yo menm yo prepare resipi kokiyòl ke yap vann avèk The Kokiyòl Family Customers. So, Kenny, byenveni ankò sou platfòm Ann Al Manje, kounye an la se moman pa w

Aww mèsi so je nap gade an ou gen yon pakèt bagay ki line up devan nou mwen menm sa m ka wè m ka wè gen ze gen fromaj gen baking soda gen lèt gen yon pakèt bagay la so ou menm ou ka ban nou plis detay de kisa tout bagay sa yo yo ye ou ka entwodui l avèk moun kap gade nou yo la ki pral aprann kijan pou yo fè kokiyòl yo menm lakay yo so pale avè nou Kenny. Of course well m pral montre nou kijan mwen prepare Kokiyòl Family an, kisa mwen mete nan li e kijan mwen fèl? Ann swiv, premyeman wap bezwen farin, wap bezwen suk, wap bezwen ze, wap bezwen fwomaj, wap bezwen fig, wap bezwen noyo blan e nwa, wap bezwen cinnamon powder, wap bezwen lèt.

Pati tou de nwa sa ki an dèy lan ou pa pale de li ditou so poukisa ou di tout bagay wap prezante kisa ou fè kokiyòl yo yo la but ou pa pale de yo so sak pase. So ou ta renmen konnen poukisa m pa pale de yo? Yes yes ban nou ban nou sekrè an ban nou sa l ye. Well pou m di nou ingredient sa yo m pa pale de li an se the secret of the kokiyòl family e si ou ta renmen konnen kijan Kokiyòl fèmye an tes e ki jan ingredient sa yo tes ki diferan kokiyòl fèmye a avèk lòt kokiyòl ki dèyè a, w ap senpleman vin achte kokiyòl fèmye an epi w ap kapab tes ingredient sa yo mwen pa site non yo a. Sa vle di pou n pou moun pou mwen menm avèk moun k ap gade show an ta konnen ki sa pati andèy m ap di andèy paske w pa ba yo non ta renmen konnen fò ou vin achte kokiyòl yo. Alèz.
Enbyen ok so nou tande vin achte kokiyòl yo rete branche pou nou ka wè kijan Kenny mix tout bagay sa yo ki se sal dine yo avèk secret ingredient yo ki pral ban nou kokiyòl so Kenny m pare nenpòt lè w pare. Mwen pare, ou pare?
M pare, m la.
Eske nou pare nou menm kap gade nou an? Nou tout pare, yes.
Enbyen, ann ale.
So, ann swiv. Rete branche, abòne, epi menm menm Kenny ban nou kokiyòl.

Janm te di nou an talè an, mwen pare, ou pare e Kenny tou jan nap gade an pare poul montre nou kijan ke li pwal prepare kokiyòl ke lap vann avèk tout kòstòme li yo nan America pou pou lenstan. So, m gon senp kesyon pou ou avan ke ou antre nan tout pwosè an, èske ou menm ou tap di kokiyòl se yon bagay ki healthy, kòmsi ki Si yon moun nan dayèt oubyen si yon moun ap fè spò, kòm mwen wè w gen ze, ou gen fig mûr, li vin yon mixture de yon pakèt bagay ki kòmsi healthy, ki unhealthy nan yon sans. Èske w t ap di si yon moun ap fè spò, oubyen moun nan nan dayèt, kokiyòl lan bon pou li, li ka pran ti kokiyòl li toutan, chak lè w fè yo? Alèz, wèl pou m reponn kesyon lan, Sa pral depandan de moun nan. Pa egzanp, de ka di menm ke w ap fè spò, pafwa w ap bezwen pou w mete yon ti sugar nan ou, yon ti bagay dous. Sa mwen renmen avèk kokiyòl fèm li an, lè li fè kokiyòl la, li mete sik sou tèt kokiyòl la. Si tout fwa ou pa manje anpil sik, ou ka mande m pa mete sik sou li. Sa pral mwens sik m ta sipoze mete nan li e m te ka di li gen banana, li gen anpil lòt bagay ki m te ka di ki fè l healthy. Ok so
sa vle di si kokiral tap gen 100 kalori ladan akoz ou pa mete sik lan sou tèt li sa vin retire nan Nan ka Louis an ki fè la 50. Si l te 100 li vin 50 pa vre? That's correct.
Ebyen mwen menm m pare m pa ka tann pou fin fè pat lan pou n kòmanse fri kokiyòl yo so Kenny m ap ba w plato an ouvè kò w fè afè w ban nou kokiyòl. Ebyen nou pare m pral moutre nou kijan kokiyòl femni an fè kokiyòl pa l e kisa ki fè kokiyòl femni an diferan ke lòt moun ki fè kokiyòl

Jan nou ka wè an, tout bagay fin prepare, Kenny fin fè pat lan, nou wè tout kijan li mix bagay yo, so nou gen pat lan devan nou la, nou pare pou nou fè koukiyòl. So Kenny, m gen de twa kesyon pou ou avan ke ou ak Chidi fri ou byen prepare kokiyòl lan jan ou pral fè l lan. Eske kokiyòl lan ou ka sèlman fri l ou byen ou ka mete l anba fou pou bake li tou? Paske jan ou di an kokiyòl lan se donut isi an an anglè, paske m pa m pa kwè se fri yo fri donut yo isi an. So pou kokiyòl lan eske se sèlman ou ka fri l ou byen ke si w vle ou ka mete l anba fou an? Pale avè m. Well pou m byen di w, kokiyòl fèm li an,

Mezanmi nouvèl la cho, kokiyòl mwen fin fèt, lwil mwen cho, kounya la mwen pral mete kokiyòl la nan lwil la. Ann swiv.

Bon se mwen k fè kokyol la. M pa ka fè M pa ka mouin Sa se pou mwen ok Konyeyè la Gade sa pou wè M ap vire l M ap antre sa M ap antre lòt la Wè la Konya la Sa w pa konnen an Toujou gen yon plim avè w.

Jan nou te gade talè a, Kenny sot moutre nou kijan oubyen kisa nou gen bezwen pou n prepare kokiyòl lakay pa nou e tou li montre nou kijan ke ou ka mikse l pou fè kokiyòl pa w nan tan pèsonèl ou avèk fanmi w, zanmi w. So Kenny nou te kontan Kenny aka the Coquiole family nou te kontan gen w sou plato Ann al manje èske w gen yon dènye mo pou moun pou pèp Ann al manje ki ap gade w nan moman an pale avè nou. Wi Kerrine mwen di w yon gran mèsi e mwen di yon gran mèsi avèk Ann al manje wap fè yon bon travay tou lè kote e pou moun kap gade nou yo pa bliye sipòte jèn sa kap fè bèl bagay. E kounye a la, nou tout deja konnen se mwen menm ki mèt Kokiyòl Family an. E kounye a la m kapab di w, si w gade mayo ki sou mwen an, w ap wè l make The Kokiyòl Family So Yummy. E si m vire. N ap wè CEO. Ou deja konn sa sa vle di deja. E mwen vann mayo, si tout fwa ou ta vle achte, ou ka tcheke m sou Facebook ki se.

Tcheke kokyèl la, tcheke kokyèl la. So, m gen de twa kokyèl devan m. M pral eseye youn paske tout moun deja eseye, mwen menm m pral eseye kokyèl pa m nan and then m a pale avè nou aprè. Humm. Oubyen fò m ta pale avè nou anvan and then m a eseye aprè. An eseye, an eseye. Ok. Listen, m gen lontan m pa manje kokiyòl, se pou la premyè fwa m ka di nan 10 an ke m ap manje kokiyòl. E sa, se te jis manje l, moule l, epi m vale l. Li bon, li tankou se gato. So, jan Kenny te di l nan kòmansman videyo an, jan ke l pa t prezante yon pati ke nan resèt li itilize pou l fè kokiyòl lan, si n ta renmen konnen, branche The Kokiyòl Family sou. Tout social media ke l te prezante nou yo ki se Facebook, Instagram, Snapchat paske mwen menm avèk tout team mwen nou enjoy Kokiyòl la. So pou nou fini m vle remèsye tout sponsor ki pèmèt show sa a vivan jounen jodi an ke n ap enjoy li moun k ap gade nan moman an ki se Da Enoir avèk Ricalox epi J&J Finishes, kote ke si w bezwen moun ki pou fè manje, oubyen menm kokiyòl nap manje an la, si w an Ayiti, ou ka kontakte Da and Wa. Ou menm tou, si w ta renmen fè cheve w bèl, ou ta renmen mete perik, oubyen nenpòt tip de cheve an, ou ka kontakte Rika Lux. E konsa tou, si w ta renmen fè anndan kay ou bèl, menm jan avèk kitchen oubyen kwizin wap gade dèyè m nan la, bèl limyè sa yo, Ou ka kontakte JNJ Best Finishes paske nou menm se sa nou fè nou baw bon sèvis So non pam se Kerine Jean François wap gade Ann al manje sezon 2 avèk The Coquille Family Epizòd 2 Si w ta renmen wè plis bagay plis content plis manje plis aktivite ki genyen nan biznis Ayisyen Ayisyèn nan restoran Ayisyen Ayisyèn nan Kontinye gade ann al manje, abòne, klike ti klòch lan, kite kòmantè, follow nou nan Instagram, Facebook ki se at ann al manje. Non pa m se Kerrine Jean François. Vin manje. Goodbye! Bonjou bonswa tout moun, non pa m se Kerrine Jean François, animatris ann al manje. Ann al manje se yon emisyon ki prezante n de resipi ayisyen, ayisyèn e lòt nasyon yo tou. Ann al manje envite de chèf or de kok sou plato an ki pou montre nou Kijan yo prepare resipi sa yo nan fason pa yo ke ou menm ki ap gade nan moman an ka fè l lakay ou tou. Ann al manje tou, ale nan restoran ayisyen, ayisyèn nou yo pou nou ka montre w kijan yo menm yo prepare resipi sa yo ke w ap antre soti, w al achte nan men yo a. Si w ta renmen rete konekte avèk Ann al manje, pa bliye oubyen pa ezite klike sou tik. Klòch notifikasyon oubyen subscribe button nan. Konsa tou ou ka swiv nou sou Facebook, Instagram ki se at Ann Al Manje. Non pa m se Kerine Jean François wap gade Ann Al Manje. Ciao!